Salut guys Koman nou ye M espere ke nou tout anfòm ok Jodi a mwen retounen avèk yon video pou nou Guys video jodi a m pral pale ansanm avè nou Sitou nou menm medam yo Ok guys Am Avan mwen ale nan videyo a, m ap di mèsi a ou menm ki pral banm yon ti tan pou gade videyo sa. Pliz pa bliye abòne ansanm avèk chanèl lan, like epi kite yon kòmantè di sa w panse de videyo sa ok guys. Jodi a m vin pale avèk medam yo sitou ok. M ap pale yon ti m ap pale yon ti kras pou mesye yo tou men m ap plis pale pou medam yo. Medam. Li trè trè enpòtan lè nou gen yon nèg nan men nou ki renmen n, nou fyè pou n di ke mari nou renmen nou oubyen mennaj nou renmen nou, men san ke nou pa met cho ke nèg sa nou konn kòman pou nou jere l. Hum! Hum! Gen pawòl ki pral pale nan ti tèt videyo sa wi guys. Nan ti tèt videyo sa gen pawòl ki pral pale. Mwen pale anvan ansanm avèk madan marye yo. Gen de seri de madan marye, depi yo fin marye, yo antre legliz, yo vin di w se kretyèn yo ye, yo pa fè nenpòt bagay. Hum! Yo diw yo pap fè nenpòt bagay. Repete ki sam di ankò? Yo pap fè nenpòt bagay. Lèm di yo pap fè nenpòt bagay la, yo pap fè nenpòt bagay pou mari yo. Epi de twa jou, ou wè moun nan kòmanse ap mache men longè bwa koul, ok, oubyen l vin granmoun pa fòs, sa l ye? Nèg la kòmanse ap bal pwoblèm. Hum hum hum hum. Madan marye. Lè w gen bag la nan dwèt ou, pa vle di ou rive poutèt sa. Ou gen bag la nan dwèt ou, se paske nèg la respekte w ki fè li antre nan yon legliz avè w, li met yon bag nan dwèt ou. Lè w potko marye ansanm avèk nèg lan, depi l di w l ap vin wè w lakay ou, ou toujou bèl. Lè w konnen w pral rankontre avè l, ou toujou mete w bèl. Depi w fin marye ansanm avèk nèg la, ou nan kay la, ou pi mal pase yon kabann. Paske chak jou w leve w ranje kabann. Ou bale kay la, ou pase mòp nan kay la. Ou pi mal pase yon kay, ou pi mal pase yon dan mezon an. Rezon, ou pa benyen alè, ou pa fè ti zong ou, Ou pa janm penyen ti tèt ou. Ou pa pase ti poud nan figi ou, ok. Ou pa janm mete yon bagay. M ka konprann. Si w son moun k ap sèvi Bondye, sa ka rive pandan w nan lari a ou gen dwa pa mache nenpòt jan. Ok guys. Ou gen dwa pa mache nenpòt jan. Men lè w andan lakay ou, bay nonm ou feeling. Bay ma ou feeling Lè w pa janm bay nèg ou feeling Lè w pa janm bay nèg ou feeling Kounya la Lè l jwenn on fanm deyò a ki ba li l Li kòmanse ap meprize w nan kay la Li kòmanse pa ret sou ou Li kòmanse pa ba w valè L pa janm gade w nan kay la Lè sa ou kòmanse di Oh Bondye poukisa m te marye Gade depi lèm fin marye a, gade kòman entèl ap maltrete m. Ey gade madanm se ou k maltrete tèt ou tande. Se ou menm ki maltrete tèt ou, pa bay gason pot chay. Humm sa l ye la. Pa bay nèg la pot chay cheri, se ou k maltrete tèt ou. Nan relasyon, ou sipoze konn kòman pou trete nèg ou. Humm sa m di ankò, ou sipoze konn kijan pou trete nonm ou. An reyalite guys, ou ansanm avèk mari ou, umm, moun nan vle viv ansanm avè w, li aksepte l antre legliz ansanm avè w, ou pa ta renmen pou l pran yon lòt fanm deyò.

Chanl ta bezwenl Ou pap souse grenn nèg la pou bal bon ti bèf an ou panse nèg sa lè jwenn yon lòt fanm deyò k balil yon sèl fwa tèt li pa tou pati nap konnen humm pa dim m te pale avè nou nan relasyon nan relasyon nan fwaye. Pa gen zuzu nan plimen se bay nèg la chouchoun nan mezanmi bay nèg la chouchoun ni se pou li li ye si w pa vle bay lòt nèg li w aksepte w antre legliz ansanm avèk moun nan w aksepte w antre nan kay w ap viv ansanm avèk moun nan bay nèg la afè l se pou li li ye. Se pou li li ye. Vin pale avèk mesye yo tou. Talè, banm banm banm fon poze sou sou dosye mesye yo. Banm banm manje kòm. Mesye yo. Hum. Pral pale avè li. Sispann di ke ou renmen madanm ou twòp, ou pap taye l nenpòt jan. Mesye plumen madanm nou byen poun pa rann ni fè move bagay sou nou ok plimen madanm nou byen gason anpil gason ayisyen gen sa pou defo menm yo pap bay fanm yo pòz. Lè w pa ba li l, lè l jwenn yon ti bredjenn nan lari a k ba li l, humm, w ap sezi wè, lè w konnen e legliz l ale, poutan l gentan al jwenn avèk ti bredjenn nan. Li byen plimen, lè l vini kounye a, w ap manyen l li pa menm ret sou ou menm. Humm li pa menm ret sou ou menm. Chache plezi, chache kote, kote madanm ou pi alèz pou w bay madanm ou plezi. Bay fanm ou plezi. M ka konprann ou gen dwa panse l fè l mal. Men toutotan w ap, w ap plimen madanm ou, ou ka poze l kesyon, cheri li dous? Kijan w santi l? Pozel kesyon tonnerr nou fout nèvem pozel kesyon pale avèl Koman ou ka konprann gen gason ki gen 3 4 an ap viv nan Kay avèk madanm ni sa nou rele pwen sansib la nèg la pa konnenl li pa konn pwen sansib madanm ni li pa konn kote madanm ni ka pi dous li pa konn kote madanm ni ka pi dous mezanmi sa son bagay ki Bay pwoblèm. Moun nan pa konn kijan poul manje nannan madanm ni. Mesye yo aprann konnen kijan poun manje nannan madanm nou. Mezanmi ou gen dwa di se fi a pa bon poutan pwoblèm nan se nan oul ye. Medam yo tou si nou ap viv ansanm avèk mari nou. Nou te gen ta aksepte nap viv ansanm avèk moun nan se paske nou te renmenl. Si jan moun nan ap fèl avèn nan nou santi nou pa byen, nou santil pa dous pou nou, pale avèk moun nan. Anvan nal fon bagay deyò pale avèl. Esplikel. Dil cheri ou pa janm ou pa m pa janm santim dous. Kòman sa se fè? Ou pa ka plimen pou pa santi w dous guys. Ki koze sa? Adje o. An. Pou mari m ap plimen m pou m pa ka santi m dous? Pou m pa ka santi m nan po m? Sa ka rive yon lè m gen dwa m gen dwa pa sou sa li menm li sou sa. Li pa pwoblèm. Sa ka rive m gen dwa pa sou sa epi li menm li sou sa. Li vle l, m lage l ba li, m di cheri. Pran a fò. Men mwen menm lè m sou plimen, gade plimen m. Plimen m! M vle w plimen m mwen menm. Ou pa plimen m nan. Si w pa plimen m, kiyès ki pral plimen m pou ou? E vre? N ap konnen. Aprann pale ansanm avèk nèg nou. Kite afè timid la de kote. Si w ap viv ansanm avèk nèg ou, si w ap viv ansanm avèk nèg ou, jan l fè l avè w la ou. Ou pa santi w byen ou sipoze di l sa. Pale ansanm avè l. Paske se pa tout gason ki bon gentleman. Gen gason ki bon gentleman depi yo manyen w sèlman ou gentan sal kò w. Gen gason tou ki pa bon gentleman. Gen gason. Petèt li gendwa panse si l fè l avè w, si l mande l pou l mande w pou l fè l avè w yon fason, ou gendwa pa aksepte l. Pale ansanm avèk nèg ou. Mesye, pale ansanm avèk madanm nou. Chache konn pwen sansib madanm nou pou madanm nou pa twonpe nou. Medam yo. Aprann pale avèk nèg nou. Di l ki jan nou renmen bagay la pou l ka ban nou l jan k ap fè nou plezi a. Ok? Mwen tounen sou madan marye yo ankò. M fè yon ti retounen bak. Ou nan kay la, tete w men longè, ou pa janm met yon soutyen sou ou, ou pa janm pase yon kòd, kòd pou w mare yo dè kou w, pou w fè yo kanpe nan kay la, ou toujou, zong ou toujou sal, ou pa janm pwòp, w ap soti nan lari nenpòt jan, ou pa janm gen yon bèl ti chemiz de nwi pou benyen, pou benyen yon jou swa, pou benyen yon jou swa pou mete w byen santi bon pou moute kot mari w. Ou kouche, epi ou vle pou nèg sa pa twonpe w? Ou se madan marye, ou mèt fè sa w vle, w ap toujou rete, w ap toujou rete e e fanm deyò, mwen menm m ap stil ret madan marye. Dè ki lakyèl de madan marye, sa k te madan marye a? Yon bon madan marye, se yon bon madan marye konn kòman pou l konpòte l, pou l toujou sedui nèg li. Lè l kanpe devan mari l, pou l toujou fè mari l bande. Gade pawòl k ap pale! Yon bon madan marye, se yon bon madan marye konnen pou l di jodi a, cheri se mwen k pral koupe ou. Pou l konnen pou l di, Cheri, jodi a, ou mèt poze w, se mwen menm ki pral plimen w. Hum! Se li k pral plimen w, plim pa plim. Se lè sa w s on bon madan marye. Yon bon mari, yon bon madan marye pa vle di bag. Yon bon madan marye pa vle di mete, mete jip ou anba pla pye w chak jou pou kanpe sou on fou, fè manje, fè travay nan kay. Sa yo konte tou. Sa yo bon tou. Men nèg la bezwen plezi nan men madanm ni. Nèg la bezwen plezi nan men fanm ni. Ki sa m di ankò ti moun repete? Ok, mèsi bokou. M tande nou repete. M tande. M tande. M tande. L sonnen byen nan zorèy mwen. Aprann konn kijan poun trete nèg nou pou lòt fanm pa pranl nan menn. Se bagay ki lèd wi. Lè w te gentan fin marye ansanm avèk yon nèg, tout fanmi w fè deplasman yo vin nan maryaj, tout fanmi w konnen w te fè yon bèl maryaj, ou te mete bèl wòb blan w trèn ou tap trennen jis dèyè, ou te kouvri anba vwal ou bèl ti flè w nan men w, wap rantre legliz. Epi pou gade pou wè, se vis kabann ki fè nèg sa a kite w. Se vis kabann ki koz relasyon w avèk nèg sa pa ka mache. Kounya la, ou anvi esplike moun, ou anvi esplike moun sa k ap pase nan fwaye w, men lè w imajine, ou wè si yo poze w kèk kesyon ou pa p ka reponn, ou oblije ap depafini sou pye. Mwen menm m pa p ban nou manti guys, m fèk kare gou. Menm ke lòt semèn nan m pral nan spò pou m kase vant lan guys pase vant lan vant lan anraje. Gen de lè mwen li rete l fè m pa ka bay nèg mwen plezi oh nou konnen manti. Gen de lè l fè m pa ka bay nèg la plezi timoun. Li gen de pafwa l fè m pa ka ba l plezi. Li kòmsi l fè m lou. M renmen lè m pi renmen lè m sèksi. Lè m sèksi m ka fè soperiye m ka fè l sou tèt ou konprann sa m di w la. Nou pap konprann nou timoun toujou. Antouka. Mezanmi Bay nèg nou plezi Bay nèg nou plezi Si nou kite son fanm deyò Se bagay ki lèd wi Ou imajine w Ou menm ki madanm nan kay Ou marye Ou gen bag Ou gen pitit Tout byen nèg la fè Ou konnen yo Pou kite yon fi k pral kouche ansanm avèk nèg sa. Pou lajan li bay nèg sa plezi pasew. Wap sezi ou wè. Wap sezi ou wè tout kanè ou te gen ou te gen dwa sou li ou te ka retire lajan. Tout lajan yo gentan transfere sou yon lòt kont. Sou yon lòt kont prive wi. Hum! Wap sezi ou wè tè k te gentan achte sou non w lan. Yo di w konsa li vini la nan yon di w cheri m gon bagay pou m di w wi. Enben kisa cheri? Tè a se ton tè diskisyon, bagay avoka a rele m li di m konsa, e wi e kòb la ap oblije pèdi, y ap ban m on ti bagay ladan l. Fè de mwa travay, li pot on ti bouda monnen nan kay la, li di w se kòb sa yo ba li sou kòb tè a. W ap sezi wè machin, kòb ki t ap sanble pou y achte machin pou ou a, li fout achte machin nan l bay, li bay, li bay on fanm deyò l, e vre. Kote plezi a ye cheri se la yo ye nèg yo renmen plezi se pou nou bay nèg yo plezi pa kite pa kite son lòt fanm ki pou bay mariw plezi sa fanm nan ka fè ou ka fèl tou sa fanm nan ka fè a ou ka fèl tou pa kite fanm vòlè nèg ou. Souwè souwè tèt mariw gentan pati pou yon lòt fanm deyò humm sèlman Bondye ki ka fè nèg sa tounen sèlman Bondye ki ka fè nèg sa tounen avèk siw vin chanje tout sal tap chèche nan fi deyò al jwenn li esèl sa ki pou fèl tounen Antouka, mwen menm konsèy pam pou nou Madan marye yo, paske m konnen kounya a letranje fè gen yon pakèt pakèt jèn madan marye. Gen yon pakèt jèn fi, jèn gason ki chwazi viv nan kay ansanm avèk yon fi. Si w renmen nèg ou, bay nèg ou plezi. Mesye yo, si nou renmen fanm nou. Si w renmen fanm ou, ou renmen madanm ou, pa kite yon ti, pa kite se yon ti ledjè deyò a ki jwenn pwen sansib madanm ou pou l byen plimen l pou ou, pou l byen plimen l pou ou, epi w ap sezi wè kòman w ap pèdi nèg sa, fanm sa. Mwen menm guys M tounen di sa ankò Lè map plimen Mwen plimen Sim pa sou sa M pa sou sa Paske M panse tout fi ka konsa Depi w gentan Depi w gentan dòmi Se pandan pandan w dòmi an moun nan ap manyen w Se pa menm sansasyon an lap ye Men mwen menm sim gentan sou plimen M anvi plimen Tande se plimen m wi Plimen m. Kisa wap pot ale? Lè w mouri kote l kote l prale? Anba tè a l prale wi pitit li pral pouri. Bay bagay la kou timoun ba l kou. Fout bay radòt la kou. N ap sezi wè sa hum. Lè Bondye voye n tounen paske n pat byen fè bagay la lè sa n a di. Antouka timoun. Malgre pwoblèm ki nan le mond antye a Humm Malgre pwoblèm ki nan le mond antye a Sa pa ka pote nou ale poutèt sa paske Maladi an pa sèlman pou nou sèl Li pou tout mond lan nèt An nou toujou kenbe menm metòd yo Lave men nou Depi nou sot nan lari, toujou sonje lave men nou, kenbe règ ijyèn yo, mache sou règ ijyèn yo pou nou pa tonbe men, pou nou pa tonbe anba maladi sa, paske maladi a pa yon jwèt, men li vreman vyolan. Li son maladi ki vyolan anpil. Li yo pa di li son maladi depil pran w li ka tiye w. Gen anpil ayisyen ki ki pè maladi an se paske yo yo konnen depi maladi an pran w li ka tiye w. Men non se pa yon maladi karnik tiye w. Umm sa pral depann de kòman sistèm ou te ye. An nou rete vijilan, ann toujou kenbe règ ijyèn yo konsa pou nou kwape maladi sa. M renmen nou anpil M renmen nou anpil M te kontan fè ti pale sa ansanm avèk mesye dam mwen yo Ok Pa bliye guys nan plimen pa gen zuzu se bay moun ou plezi. Nan plumen pa gen zuzu se bay moun ou plezi. Mwen renmen nou anpil, m ap di mèsi a ou menm ki te banm yon ti tan pou gade videyo sa. Mèsi, pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la, pataje. Pataje video sa a ansanm avèk fanmi ou zanmi ou pou yo vin abòne ansanm avèk chanèl la yo pap regrèt mwen renmen nou anpil guys mwen te kontan ansanm avè nou mwen te kontan pote ti video sa pou nou mwen ban nou randevou yon lòt fwa pou yon lòt video na dim kòman nou wèm guys si nou wè janm ye a m bon m santi m fè chou twòp m santi m fè chou twòp e e e m pa twò tankou m pa twò renmen mete. mete m tankou grèf siye grèf ok men alonj m pa twò renmen mete alonj paske depi m mete l kou m gon ti tan ansanm avèl tèt mwen kòmanse ap grate m depi tèt mwen kòmanse ap grate m tèt mwen fè m mal li ban m gwo doulè tèt fè mal se kan m retire l li fè m byen jodi a m te di pou m fè ti videyo a m te rale m te fè ti cheve yo konsa ok. Na dim sa n panse, na dim si n te renmen look la ok guys Mwen ban nou randevou yon lòt fwa pou yon pwochèn videyo Pataje videyo sa a Videyo sa a merite pou anpil moun jwenn ni Pou anpil madan marye, mesye marye jwenn ni Epi n ap wè ankò bye Bye bye Pow!